Mwen salye tout moun jodi a. Sa pral depan de lè ke wap gade video sa. Ebyen mwen di yon gwo kout salitasyon, gwo kout ayibobo pou tout manbo, pou tout bòkò, pou tout mason lòj, pou tout kabalist, roz kwa. M salye nou jodi a. Ebyen lakou demanbre antre nan kay la pou nou pote yon si bèl resèt pou ou menm ki kap pase mizè men lekòl la pral ouvri la nou wè eta peyi a nou konn kòman bagay yo ye se ke m te ka di w tout moun konn ki jan ki sa ki n ap pran nan peyi sa la pa gen travay pwoblèm lamanjay grangou agoch adwat Pwoblèm, ti machandiz tèt nèg nan mache, ou pa ka achte. E lekòl la ouvri. Pandan lekòl la ouvri la, nou mande ou menm k ap suiv videyo sa la, k ap suiv chanèl sa jodi a la, fè sa depi kounye a la nan ou ap gade m nan la, abòne avèk chanèl la. Ban nou ti like silteplè. Pataje epi kòmante. Ou menm ki ta bezwen genyen videyo sa lakay ou, ki ta bezwen gen tout videyo yo, ou ka fè sa kounya la. Klike sou ti klòch notifikasyon an. Annik, jis klike sou ti klòch notifikasyon an, l ap ba ou, l ap di ki, l ap ba ou kote ke pou w ap, pou w klike sou tout, pou w ap asèpte tout videyo a la. Mentenan, konnya fè sa, epi kèlkeswa videyo nou lage pou ou wap jwenn li an premye. Tout videyo nou lage yo wap jwenn yo lakay ou. Fè sa, klike sou ti klòch notifikasyon an epi wap asèpte tout videyo yo, tout sa nou lage yo wap jwenn yo. Fè sa depi konnya. Ebyen, lakou demanbre nan kay la. E nou te di sa deja, djakout nou chaje, nou plen, nou ranpli. Avèk koze, avèk bagay. Ou menm, k'ap pase mizè. Ou menm ki grangou. Ou menm ki nan mizè. Ou menm lwaye kay la rive sou ou pa ka peye l. Ou menm, yo menm konn vin pran ti bagay ou nan kay la yo, lè yo ba w dèle pou w sòti, ou oblije pa konn ki sen pou w rele. Men byen, pran jij depè, yo mete bay ou nan lapli, solèy. Mwen wè sa deja map pase wè moun nan la rue avèk pil bagay yo yo pote yo met deyò pou yo bay kay la depi dat la rive mèt kabrit mande kabrit plenn pa plenn se bay li ou menm jodi a kap swiv mwen kap swiv chanèl la kou demanbre monmaji ebyen nou nan kay la pou ou. Ebyen nou pote yon si bèl resèt pou ou jodi a la. Bèl resèt sa nou pote pou ou a, pran plim ou, pran kaye de nòt ou, epi kòmanse ekri. Lap trè bon pou ou, lap itil ou. Paske, m kwè ke, lè wap mande pou kòb ou a vin nan mezon ou, ebyen, resèt sa ke m pral voye, m lage pou ou la la, ebyen, ou pral jwenn kòb ou a nan mezon ou. Ebyen resèt sa, ou menm ki bezwen de boul bòlèt, Nan revelasyon ou. Pou lèmò ou, pou espri ou, pou zanj ou vin pale avèk ou, pou yo ba ou bèl boul bòlèt dekwa ki demen sèvi pou leve, pou jwenn yon ti bagay nan men ou. Paske, gen dè fwa e pa konsa ou te ye. Enben se konnya, bagay yo vin mal pou ou. Ou konn dòmi, zanj ou konn vin pale avèk ou. Avèk tou eta pwoblèm peyi a tou. Pwoblèm chomaj nan peyi a, zam ap tire a goch a dwat, lagè a goch a dwat, fè ke mond lan vin boulvèse, menm lwa yo boulvèse, menm espri yo boulvèse. Ebyen lakou demanbre pote bèl resèt sa pou ou Ebyen bèl resèt sa Swiv li Swiv etap pa etap epi wap wè tout sa ki nou pote pou ou Ebyen kisa ou pral fè Wap degaje ou Wap achte yon balèn blan Tèlke yon balèn konsa Wap achte yon balèn Ebyen pandan setan Ou achte balèn nan Kisa ou pral fè Wap annik Beni li oubyen ou pral bay yo beni l pou ou. Ou gen dwa ale yon kote yo fè l beni yo pou yo fè l yo fè yo beni l pou ou oubyen w ale kay yon bòkò oubyen w ale kay yon frè ma frè mason oubyen yon yon manbo kèlkonk ou fè yo beni balèn sa pou ou. Eben balèn sa ou pral beni e w ap bay beni an w ap pran balèn sa Ou pran balèn sa, wap mete w fas kote solèy leve tèl ke plim sa nan menm lan, egzanp se balèn an. M pote bagay pou nou, nou menm kap pase mizè. Se byen pran l senpleman, byen swiv etap yo epi wap jwenn yon ti bagay nan men w. Pou lekòl la, pou grangou, pou mizè w, pou kòb lwaye kay la, pou kòb komès la k fini nan men w lan. Ebyen wap leve balèn nan anlè, wap kanpe fas Sen Nikola, fas solèy leve. Ebyen wap sali sen nikola avèk pawòl ok paske le solèy la kote solèy leve ou salye l ak pwoblèm ou ak kalamite ou wap pale pawòl ou epi fè demand ou ok wap fè demand ou note byen wi mande mwayen pou viv jis mande mwayen pou viv pa al mande banm bòlèt banm sesi banm selòt bon. Mande mwayen pou viv senpleman. Si w mande bòlèt, li gate, li pap bon. Pa mande bòlèt dirèkteman. Mande mwayen pou viv, pou fonksyone. Pa mande boul bòlèt. Mwen di sa ankò. W ap mete balèn nan anba zòrye w, anba tèt ou w ap dòmi an. Ok? Koute byen. W ap mete balèn nan anba tèt ou, anba zòrye w. W ap dòmi. Ebyen, pandan se tan w mete anba zòrye w pou dòmi an, epi. Rezilta a menm? Ki rezilta ou va jwenn? Men sèlman pa bliye m di n pa mande boul bòlèt. W ap mande mwaye nan demand ou, mizè w pase, w ap plenyen pwoblèm ou, ou vire nan sore fas solèy leve. Ou plenyen pwoblèm ou, ou vire anba mèt agwe fas solèy kouche. Ou pale pwoblèm ou, ou vire nan alès. Ou vire pwoblèm ou, ou vire alwès. Ok? Paske konnen se lès, solèy leve alès, epi nò. Wè? Se kote solèy kouche. Ok? Laki vle di w ap fè kat pwen kadino a. Ok la ou ka konprann sa m di la ok se lès lwès nò sid ok le solèy se lève a lès li kouche a lwès epi lòt 2 bò yo se nò epi sid 4 pwen kadino byen pran sans sa m di nou an pou n mande pasaj chak pwen kadino sa yo w ap mande pasaj w ap esplike pwoblèm ou men sèlman atansyon pa mande boul bòlèt. Koute sa m di nou an, n ap soryante vè alès kote solèy leve ou rakonte pwoblèm nou, w ale alwès kote solèy kouche, agwe, ou esplike pwoblèm ou, epi ou vire onò, ou esplike pwoblèm nou, apre w ale osid, ou esplike pwoblèm ou. Ki vle di kat pwen kadino. Ok? Rezilta a, ki sa l ye? Lè ke ou fin mete l anba tèt ou. Rezilta a pa lòt bagay. Rezilta a. Wap fè yon rèv kap ba ou 3 boul bòlèt. Ok. Epi, lè w fè rèv la, si ke ou pa konnen sa l vle di an, ou al mande yon konesè, yon moun ki konnen, ki ka devine rèv la pou ou, bòlèt la pou ou, epi pou l di ou. Ok. Ok. La ki ve di, ou pale l de tèl rèv. L ap esplike w tout ki sa sa vle di. E pi konsa tou, li ka ba w lokatif pou w ka jwe maryaj, pou w ka jwe bòlèt. Paske pa gen manti nan sa w ap genyen. Ok? Pa gen manti nan sa. Al swiv yo etap pa etap. Sa m di an ke fè l. Ou menm ki gen lekòl la ouvri la. Lekòl la pa louvri la. Ou gen pwoblèm, timoun ap rele nan pye w pou grangou, mizè. Ou menm ki fè timoun nan mari w, paran pati. Nèg la depi fin ba w vant lan, li di w se pa pou li epi lage w avè l. Wi gen pwoblèm. Ebyen, al fè sa. Ebyen, w ap degaje w. Pa gen manti nan sa. Sonje pou nou pa mande boul bòlèt. Pa di sa menm. epi nan vin banm repons. Ekri anba kòmantè ya, osinon ou ka ekri ou ka rele nan 36 50 74 23. Kòmante anba la anba pòs la, kòmante Lè w fin jwenn li, lè w fin jwenn bòlèt la, lè w fin jwenn sa m di w yo, ou mèt kòmante di mwen bon, mwen jwenn li, nan ban m repons. Lakou demanbre bon maji. Nan kay la l ap travay pou ou. Mwen toujou di w sa. Depi ke w swiv etap yo jan ke pou w swiv li an, w ap jwenn yon bagay. Ou ka jwenn lotokatif, ou ka jwenn maryaj, ou ka jwenn premye lo. Ou ka jwenn loto, ou ka jwenn loto 3 chif. Men son sèl bagay, pa bliye a chak resèt wap fè, pa bliye limen yon balèn, jete dlo, mande pasaj avè bon manman ou, bon papa ou, mèt bitasyon ou, nesans ou. Ok la ki vle di pa bliye sans ou bliye an premye lye mèt kafou mèt gran chimen pou bon pasaj ok pase wè lig ba bitasyon ban manman w lan mande yo pasaj mèt gran bra mèt agro mèt kokilan mèt tout sit yo paske nou konnen ke ou pa ka fè yon bagay konsa mistik pa mache san limyè Se espri yo, se a pati de limyè yo pou zanj yo vin ap vire otou limyè sa a epi pou jwenn pasaj nan bò manman w, nan bò papa w, nan bitasyon w, dekwa ke pou jwenn lavi. Pa bliye abòne ak chanèl la, ban nou ti like, ok, ban nou ti like, epi pataje, epi pou ka ede yon lòt ki pa kapab, pou ka ede yon lòt ki nan difikilte menm jan avèk ou, pa kenbe l pou ou senpleman. Nou menm chanèl lakou demanbre nou la poun travay pou ou pou pote bon bagay pou ou pa bliye nou dous age djakout nou chaje nou chaje bagay lakay nou nou gen anpil solisyon nou gen anpil deblokaj nap pote yo pou ou men pa bliye klike sou ti klòch notifikasyon an epi wap jwenn tout videyo yo wap asepte tout wap klike sou tout ou pran yo epi wap wè tout videyo ki vini yo mwen lage yo wap jwenn yo la kou demanbre pou ou li ye lap travay pou ou nan kay la e byen senpleman swiv disiplin yo tout sa yo di w lan respekte prensip yo epi wap delivre paske nou gen bagay nan kay la e byen Pataje, abòne, kòmante, ban nou ti like epi nou nan kay la nap travay pou ou. Se te lakou pa w la, lakou demanbre. Kenbe la pa lage. Fè venel avè w. Fè tann sa vye avè w, nap travay. Pa bliye mwen voye yon gwo kou gwo bigòp pou direktè Roberson. Ebyen nou salye tout moun fondènèg kap koute m la. Sans oublier zanmim fanmim latibonit mwen se nèg latibonit e menm salye nou manbo mari Nicole avèk nou nap travay frè tann savye la nou se lakou demanbre bon maji kap travay pou ou direktè obèson respè pou ou e byen nou salye tout moun fondènèg pataje kòmante Like epi nou avè ou mèsi.